Nan video sa mwen gen mwen gen yon gwo mesaj mwen bezwen pataje avè nou e se yon bagay m konnen ki bal itil nou kap itil nou anpil. Sou son moun ki ta renmen vreman reyisi nan vi an ki ta bezwen m te ka di w fè yon vre bagay yon bon bagay serye tande mizi tande video sa paske mwen fèl pou sa menm ok bon. Nan video sa nou bral pale de 3 bagay, de 3 bagay ke ou dwe aprann, ou dwe kole sa lan tèt ou, ou konprann? Epi ou dwe byen konprann, byen konprann sa m bral di w lan paske se sa ki bral ede w, l ap ede w anpil. Ok, premye bagay lan nou bral, m ap pale nou de ki moun reyèlman kowonaviris lan touche anpil epi ou menm tou pou pa fè pati de moun sa yo. Dezyèm sa m pral di nou, mwen pral eksplike nou kisa pou nou fè pandan kowonaviris lan e m ap di nou kisa yon pakèt moun ap fè pandan kowonaviris lan pou nou menm pou nou pa fè pati de moun sa yo. Apre sa m ap di nou kisa pou nou fè apre kowonaviris lan e ke yon pakèt moun yo menm yo p ap fè e yo p ap ka fè tou. Ok. Ki moun rèlman kowonaviris lan li plis touche? Lè w ap gade gen yon pakèt moun, sitou Ayiti, Chili, Brezil epi yon pakèt lòt peyi ankò lan mond lan, gen de moun, gen de komèsan, moun sa yo se, moun sa yo se lan, se lan lari yo, m te ka di w, moun sa yo vann lan lari, yo fè komès yon la nan lari, gen moun kap vann rad, gen moun kap vann manje nan lari, tout jan de bagay sa yo, tout moun kap fè biznis nan lari. Sa vle di, moun sa yo menm yo pa pou di ou kouvri pa la lwa. Sa vle di pa gon lwa ki la pou yo, ki pou ta di, si yo pèdi travay yo, yo gon, yap gen, dekwa di yo bral nan chomaj, yo byen ap gen revni. Pa egzanp, Mwen gen zanmi ki kanpe travay, majorite bon. Mwen te ka di tout zanmi m net mwen gen epi menm fanmi tou, yo kanpe travay. Y ap viv, gen k ap viv Ozetazini, gen k ap viv Kanada. Men, moun sa yo menm, y asire pa chomaj epi gouvènman li menm l ap voye kòb pou yo chak mwa. Men, e ti malere sa li menm k ap vann nan lari an, ki pa, m te ka di w ki pa kouvri pa chomaj. Kisa l bral fè kounye a? Se la ke moun sa yo menm yo touche anpil paske lè moun sa li menm li rive lakay li, li pa ka soti pou l al vann. Si se pa egzanp, si se manje li konn ap vann, si se rad li te konn ap vann, li pa ka soti pou l al vann rad. Kounye a li menm, li pap gen kob poul bay fanmil manje lap ehm te ka diw ehm wi li pap gen kob poul poul fonksyone ok apre sa petèt gouvènman petèt wi m diw gen de peyi petèt ki ka ehm panse ede moun sa yo men fò konnen sa pran tan epi epa moun, e pa tout yo menm kap janm kap jwenn èd sa paske gen de milyon moun, de milyon moun nan tout mond lan kap ki se ti machann, ti vandè kap vann. Paske kowonaviris lan li menm li plis touche moun sa yo. Ok, epi wap jwenn gen de moun tou li menm li pap li pap gen chwa fò l soti kanmenm ou konprann paske menm ki viris lan deyò fò l soti kanmenm epi moun sa yo ka atrape viris lan paske li menm li pap li paka rete san l pa manje. Lè w ap gade, m t ap gade yon videyo sou Facebook, lè w ap gade lan magazen gen yon pakèt moun ki ki rantre, k ap vòlè, k ap fè yon pakèt bagay. Se yon bagay yon moun ou pa dwe apiye. Men, se sa ki rive lè yon pakèt moun ki vin nan yon pozisyon kounye a ki ki vin nan yon pozisyon kounye a m te ka di w ki li pa gen mwayen pou l fonksyone. Se sa ki vin rive moun sa yo. Sa vle di w m pa ta renmen pou ou menm pou w fè pati de moun sa yo. Vann pa yon bagay ki mal. Ou konprann? E se sa k fè m fè videyo sa mwen menm pou m vin esplike nou nou menm si nou lan sitiyasyon sa yo nou te konn ap nou se ti komèsan nou te konn ap vann nou degaje nou. Mwen gen mwen gen moun m konn pale k ap viv Brezil se moun ki konn ap vann pòtapòt bagay sa yo. Sa vle di viris lan touche moun sa yo anpil paske yo pa ka soti yo pa ka vann. Ou konprann? Sa vle di se se sa k fè m fè videyo sa dekwa pou m ka esplike nou. ki jan pou nou prepare nou pandan kowonaviris lan e apre tou, ki sa pou nou fè, ki jan pou nou prepare nou dekwa pou nou pa twouve nou nan sitiyasyon sa yo. Ok, dezyèm, epi tou, dezyèm moun kowonaviris lan touche, e pa sèl moun k ap vann tou, gen de moun ki gen asirans danplwa, anplwa tou, men kowonaviris lan touche yo tou paske yo gen mank de konesans, kounye a w al di m, men ki jan sa, yo gen tan asire pa anplwa, Bon msou, map pran egzanp lan sou Kanada. Paske son egzanp reyèl li ye. Gen, aktyèlman m kwè o Kanada sèlman oubyen o Kebèk mwen bliye. Swa o Kanada sèlman oubyen o Kebèk. Fò konnen, gen Kanada o konplè. Anndan Kanada gen Kebèk tou. Ok. Men, m panse ke ann di o Kanada o konplè. Paske m tap gade nouvèl la avan yè, m pa tèlman chanje. Gen. demi milyon, demi milyon moun ki pèdi travay yo, ki gen papye, pi al lan chomaj. Si ou menm ou pa konn ki sa ki chomaj lan, ki sa ki chomaj lan? Chomaj lan se lè w ap travay, gen taks yo pran sou ou, tout bagay sa yo, epi si w pèdi travay ou, Ou pa gen travay, ou ka fon yon bon papye, ou ka fon deklarasyon, ou ka fon demand, epi gouvènman li menm lap voye yon pousantaj de kob ou te kon ap fè a, jouska se ki ou jwenn travay. Se sa ki rele chomaj la. Kounye a la, aktyèlman la gen, yon bon ti dlo, aktyèlman la gen, demi milyon moun, ki, ki lan chomaj, ki ki bal lan chomaj, ki gen papye yo. Ki sa ki pase koun ya, ki pwoblèm sa, paske moun di nou goun mank de konesans avèk moun sa yo. Lan demi milyon moun sa yo, sa vle di, ne pot, m de ka di w 90 pou san, lan demi milyon moun sa yo, ou tande, pwese 90 pou san moun sa yo, Yo bonbade sant, sant kote pou fè aplikasyon chomaj yo. Yo bonbade sant sa yo. Pou ki sa yo bonbade sant sa yo? Paske yo bezwen fè deklarasyon chomaj yo. Kounye a la, demand lan vin tèlman wo, biwo ke moun yo gen yo vin pa sifi, yo pa ka fè, m te ka di yo pa ka ranpli tout demand sa yo. Ou konprann sa, se yon travay ki prèske manyèl li ye. Men, Sèvis Kanada. gen yon bagay anliy, gen yon paj wèb anliy, sa vle di sa a toujou egziste depi lontan, gen yon paj wèb anliy, ou ka rete lakay ou, depi sou òdinatè ou, epi ou ranpli demand chomaj lan. Fasil. Sa ka pran ou, m te ka di ou 30 minit, 45 minit. Men m t ap gad sa lan nouvèl, yo di l tou, majorite moun sa yo, 90 pousan moun yo, yo pa ka ranpli chomaj lan anliy. Yo pa kapab. Lan ti jan difisil tou piti paske kon pakèt enfòmasyon yo mande w, men si w te pran ti tan, menm ke w te pran yon inèdtan, dezèdtan pou w te aprann sa, sa vle di, jounen jodi an, ou pa ta, ou pa ta brale lan biwo, lan yon liy, lan yon liy Sa vle di, ou ale depi lan maten, ou pa menm pase menm. Gen moun ki fè nenpòt 15 èd a 18 èd tan sou liy, yo pa menm pase menm. Ou konprann? E pi, sa vle di, se sa fè m di nou gon mank de konesans. Jan de moun sa yo, dezole jan m pral di l lan, jan de moun sa yo se moun ki pi frekan. Lè pa gen, lè pa gen yon, yon ka ijan, lè pa gen yon, tankou la m te ka di w, lè tout bagay nòmal, jan de moun sa yo kwaze yo nan lari, kèlkeswa li te blan oubyen li te nwa oubyen li te bagay, se moun sa yo ki gade w mal, oubyen ki, ki toujou ap pale mal de moun, se moun sa yo ki pa janm fè anyen nan vi yo, paske moun sa yo menm yo te lan yon konfò. Sa vle di, yo gen yon travay stab, yo poze yo, y ap travay, yo panse ke se tout sa ki vi yo, depi yo jwenn bon manje pou yo manje, yo jwenn ti kote pou yo dòmi, epi yo jwenn travay, gen kòb k ap antre nan pòch yo, yo ka soti al bwè ti biyè avèk zanmi, men, yo p ap aprann, se sa ki vin pase an. Men, kounye a la, kote, se la konsekans lan vini kounye a la. Se pa sèl, se pa sèl granmoun yo, pakèt jèn gason tou, gon pakèt jèn fanm tou, ki lan ling sa. Kounye a la, moun sa yo menm, yo vin vi yo vin an danje paske yo ka pran kowonaviris lan. Ou konprann? M pral esplike nou yon ka. E m kwè yè oubyen avan yè gon zanmi m ki rele m li di m li pa ka ranpli l. Men misye jis gen chans paske l zanmi m ou konprann. Misye pè pou l ale lan lig lan pou l pa pran, dezole si m ri, son bagay serye m ap pale, li pè pou l pa soti pou l pa pou l pa pran maladi an tou. Men jan m di w lan misye gen chans li zanmi avè m epi misye kontakte m, èske ou ka ede m tèl bagay. Wi m ede misye ranpli enpo an. Kisa m fè? M antre sou paj ki rele Mon Dossier Canada epi m antre asyans sosyal misye, m antre tout enfòmasyon ke m dwe antre yo epi m ranpli papye, mwen gen enprimat lakay mwen, m skane papye pou misye, nou siyen papye epi boum! Chomaj misye voye la mwen inèdtan chomaj misye gentan voye epi gen yon ajans ki gentan kontakte misye epi pa telefòn yo gentan di l men kilè l ap resevwa kòb li epi mwen menm mwen pran mwen enprime spesimen bay chèk misye mwen tou fè depo dirèk pou misye an liy sou pwogram la misye di waw gad yon bagay men kijan m bat sa ou menm mwen pa tap ka fè sa tandiske pou mwen menm sa pa anyen pou mwen menm se jous ou fon ti li, ou reponn avèk kesyon, ou bay klik, ou met enfòmasyon ou bezwen yo. Men pou misye se yon gwo bagay li ye, poukisa? Paske li pat janm aprann sa. Se de moun lè yo ap travay, yo trankil, kè yo kontan, y ap selebre, y ap fè fèt, men yo bliye eske vi an, paske nan vi an, Moun yo bliye eske pi devan, yo toujou bliye pi devan eske ka gon pwoblèm. E sa fè lè m ap gade gen de moun ki frekan nan vi an, ki pa p fè anyen pou vi yo, epi yo la fè fèzè, fè fèzè, fè fèzè. Kè m fè m mal pou yo, paske menm ke jodi an ou byen, fò w konnen demen w ap toujou jwenn yon difikilte, epi fò w prepare pou difikilte a. Menm avan, lè w ap gade an 1940 konbyen te gen te gen yon gwo gè mondyal ki te pete, konsa tou w ap jwenn gen moun ki te prepare pou gè an, w ap jwenn tou gen de milyon moun ki pa t prepare pou gè an, epi moun sa yo, swa yo mouri, swa yo grangou, yo pa ka manje, epi gwo pwoblèm. Sa vle di, mwen menm mwen pa ta renmen w fè pati de moun sa yo, se sa k fè kounye a la nou pral rive lan dezyèm pwen ke m bezwen pale an ki se, kisa pou fè pandan kowonaviris lan. Ok? Mwen gen yon patnè m ki rele m yè. Misye di m konsa, A, zanmi, se menm patnè sa ki mwen fè chomaj pou li a. Nou toujou pale, se yon nan pi bon patnè m ke m gen. Mwen pale a misye, pi misye di m konsa, A, pandan kowonaviris lan la, si yon nèg ou pa gen Netflix, Ou lan cho, paske ou pap fè anyen lakay ou, ou leve depi maten ou pap fè anyen, se Netflix ki sove moun wi frè m. M twouve sa lamantab anpil, epi m tou fè misye wont tou. Bon, men misye se zanmi m li ye, m di l sa, lon sans, ben, nèg la pap wont, se jan m di l lan, e bon zanmi m li ye, men, mwen tou di l sa dirèk, m di misye konsa. M eksplike misye, men tèl, tèl sa te rive tèl, sa te rive tèl moun, se paske yo pa ap aprann. Epi m tou di misye, sa k fè w pa t ka ranpli enpo a? Se paske w pa t janm aprann. M di, pandan moman kowonaviris sa la, ki sa w pral fè? Poukisa ou di Netflix? Ou pral chita sou Netflix, ou pral gade Netflix, ou pral gade yon pakèt seri televize. Gen fanm tou, yo pral gade, ki jan yo rele sa Ayiti, feyton. Ou byen se fanm ki chili yo pral gade novela. Sa vle di, lè w fin pran tan w ap gade, w ap gade tout bagay sa yo la, ou pa aprann anyen. Lè kowonaviris lan fini, ki sa w pral fè? Ou pral chèche yon ti travay. W ap jwenn yon ti travay petèt epi w ap kontinye vi w. Ou pap janm aprann anyen ankò. pi devan ap gen yon pwoblèm epi se ou menm ki pral rankontre yon gwo pwoblèm. Epi se jan de moun sa yo ki plis plenyen tou ki pral di wi gouvènman, gouvènman paske moun sa yo panse gouvènman an se papa yo, gouvènman pa papa w, gouvènman se yon gwoup moun, m te ka di yon gwoup politisyen ki reyini pou yo ka met yon lòd pou ka gen yon, m te ka di w yon, yon regleman lan yon peyi. Bon, m ap, m pa, m pa politisyen men m di nou l konsa. Sa vle di fò w pa konte ak 100 pou 100. sou gouvèneman. Epi, mwen menm, jan de moun tankou m tou, gon kategori jan de moun tankou m tou, nou pa konte sou gouvènman ditou. Ou konprann? Ou menm tou, fò fè kategori de moun sa yo. Pa panse ou pral di gouvènman, gouvènman, gouvènman. Gouvènman li menm li pa ka fè anyen, anyen, anyen pou ou. Se sèl ou menm ki ka fè yon bagay pou ou. Sa vle di m di misye konsa? Tan pou ou pase tan w pou ap gade, pou ap gade vye seri ki pap fè anyen pou ou sou Netflix. Poukisa ou pa aprann, m di misye, e si w pale angle? Li di m non. M di, pandan tan sa yo, sa vle di ou ka fè nenpòt 1 mwa, 2 mwa, 3, 4 mwa lakay ou. Si w aprann angle lan, si w pran yon kou angle gratis anliy, lan 4 mwa sa yo, 3 mwa sa yo, oubyen 5 mwa sa yo w ap fè lakay ou, w ap preske pale angle. Ok, wap preske, preske pale angle. Pase angle an son lang ki fasil liye pou ou aprann, son lang ki fasil liye pou ou konprann. Pou sa w pa aprann angle? M di misye, eske ou te ka ranpli enpo w lan? Li di m, m di e pa enpo non, dezole. Eske ou te ka ranpli chomaj ou an? Misye di m non. Pou ki sa ou pa vin kote m, mwen menm pou m moutre w ki jan pou ranpli enpo chomaj ou? Sa vle di. Menm ke w gentan ranpli l deja, m gentan ranpli l deja pou ou. W ap aprann kijan pou pi devan si gen yon pwoblèm pou w pa twouve w lan menm sitiyasyon sa a, konsa tou w ka ede yon lòt moun tou. Poukisa tou ou pa aprann fè biznis an liy? Pousa w pa aprann vann sou Amazon? Mwen se zanmi w, ou wè ou konn vin lakay mwen, ou wè m gen yon pakèt. pwodui m ap vann an liy epi m toujou ap fè kòb, mwen wè nan ki, ki, ki nivo ekonomik mwen ye. Poukisa tou, ou pa vini, ou di pou mou tou aprann? Jan de moun sa yo toujou, yo toujou gon ekskiz y ap envante. A, li difisil, li pa fasil, ou menm ou fè anpil tan w ap, non m pa fè anpil tan m ap aprann vann sou Amazon. Ok? Mwen jus gad video an ligne an apre m jwenn moun moun tou ki konnen ki ede m bay sa yo m aprann menm jan tou ou menm kap gad video sa tou ou ka ale sou YouTube ou ka aprann men mwen menm tou m la si w vle aprann kijan w vann pwodwi an ligne e sa fèm toujou fè yon pik pakèt video sou chè chanèl mwen ki pale de biznis an ligne aprann de biznis poukisa w pa aprann de biznis menm ke w moun wap travay ou gen anplwa ou gen anplwa poukisa w pa aprann kijan pou fè Biznis an liy. Gon pakèt moun ki di, wi, biznis an liy, biznis an liy. M pral eksplike nou yon ti bagay. Pandan kowonaviris sa la, mwen vann 2 fwa, non, 3 fwa plis ke sa m te konn ap vann avan. Poukisa m vann plis? Paske majorite moun ki lakay yo, yo pa ka soti, yo pa ka achte nan magazen an liy, e pa an ligne dezole, yo pa ka achte nan magazen fizik kounye a se sou Amazon yap achte, sou yon pakèt lòt sit yap achte, se sak fè chak jou mwen gen 3 fwa, 3 fwa la valè vant mwen te konn fè avan, sa vle di m fè 3 fwa plis kòb. Gon fason m te ka di, kowonaviris lan li an favè nou, Pase mwen menm, m gen yon gwoup tou, m gen yon pakèt gwo gwoup ki gen nenpòt 500 oubyen 1000 moun k ap fè biznis tou an liy. Nou toujou fè reyinyon epi fè videyo, nou toujou pale de sa. Pou nou menm, lavantaj nou men, se yon bagay imen li ye, ou gen pwoblèm, mwen pa ka di kon sa. Li avantaj mwen. Lè yon pati reyèl, wi, li plis avantaj mwen ke prèsk menm ou menm k ap gad videyo sa pase si w pa gen biznis. Men, mwen menm ki gen biznis avèk moun ki gen biznis yo, sitou an biznis an liy, wi, biznis an liy, Li plis avantaj nou paske gen plis moun ki kòmande. Ou konn konbyen moun Amazon anplwaye? M kwè sa fè apeprè yon semèn, Amazon anplwaye 5000 nouvo anplwaye. 5000 nouvo anplwaye pou travay lan pou li paske gen twòp kòmand yo pa kapab. Amazon oblije priyorize yon pakèt kategori kòmand paske Emm gen twop komand. Nou konprann sa vle di biznis an liy son bagay ki pèse. Tout moun ki ret lakay yo yap yo oblije ap komande an liy, komande manje an liy, komande tout materyèl yo bezwen an liy, komande tout sa yo bezwen an liy paske yo paka soti. Ou konn konbyen moun Walmart fek, m kwè sa fè 3 jou Walmart fek emm anplwaye jous jous Canada, bon e pa Canada non m kwè Quebec 10 mil nouvo anplwaye. Rapid li kouri di li bezwen 10 mil nouvo anplwaye paske gen twòp, twòp, twòp demand. Ok, sa vle di, jan m di nou, pandan kowonaviris sa, pa pase tan nou sou Netflix. Si w vle, rantre sou chanèl mwen an, w ap wè mwen gen videyo kote m montre nou ki jan pou nou vann sou Amazon. Mwen gen yon seri videyo, al gade videyo sa, aprann ki jan pou vann sou Amazon. Al gade video kote m moutre nou kijan pou n achte an chine. Al gade seri video kote m pale de biznis. Pa jous mwen menm, gen lòt moun tou ki ki ki pale de biznis an liy. Gen ayisyen tou ki pale de biznis an liy. Non men, fè atansyon avèk ayisyen k ap pale de biznis an liy yo paske majorayite, majorite ayisyen k ap pale de biznis an liy yo se se yon pakèt ti vòlè, dezole se yon pakèt ti vòlè ki bezwen fè kòb sou nou, ki bezwen vann kou, k ap di nou. men ki jan pou fè 300 dola jodi an, men ki jan pou fè 1500 dola sou ebay, men ki jan mwen fè 1500 dola avèk konaviris, men ki jan mwen fè sa, men ki jan mwen fè sa, men ki jan mwen fè sa. Moun sa yo, yo pa konnen yon biznis, yo pa gen biznis vre, yo pa fè biznis, yo pa men moun ki jan biznis fonksyone vre, se jous yo bezon fè video pou yo fè vu, an apre pou yo fè vu, pou yo fè kòp sou tèt nou. Si nou bezon aprann biznis reyèl, M pa di se mwen menm sèlman ki fè sa ok. Men fò w fè atansyon avèk ki moun w ap gade. Sa vle di chwa sa m kite l pou nou. Gen bon. Gon patnè ki fè bon biznis son ayisyen misye ye tou men m bliye non misye. Ou ka gade misye, misye konn bay bon konsèy epi ou ka gade l tou. Epi lan chèn m lan mwen menm chèn m lan. Li pa jis pale w de biznis senpleman, li pale w de biznis epi li moutre w kijan pou fè biznis. Epi tou, mwen toujou gen WhatsApp mwen, anba nan lyen an, ou ka kontakte m si w bezwen fòmasyon. Kenpòt enfòmasyon w bezwen, mwen menm m ap reponn ou, sitou nan sitiyasyon sa yo la, kenpòt moun ki bezwen m ede yo, epa ekonomikman, m pa pral balanse kòb mwen pa Pè Nowèl. Mwen pa Bill Gates tou, menm ke m te Bill Gates, m pa t ap balanse kòb ba nou konsa, ou konprann? Men, konesans sa mwen menm m ka transmèt nou l, si nou bezwen aprann yon bagay, mwen ka, mwen ka, mwen ka ede nou. Pase gen yon pakèt moun k ap tekse m, ki toujou tekse m, k ap mande m konsèy, mwen toujou ba yo konsèy, mwen toujou moutre yo men ki chemen, men ki chemen, men ki chemen pou pase, pou fè sa, pou fè sa. Sa vle di an konklizyon, pa pèdi tan w sou Netflix, pa pèdi tan w pou ap gade Noubela, menm pa pèdi tan w pou ap gade nouvèl tou pou ap di konsa, oh non, nan moman sa n ap viv la, kowonaviris fò m toujou, fò m toujou aktif, fò m toujou ap gade nouvèl. Nouvèl la li menm tout sa l ap montre w se sou bagay ki pa bon yo. Lò ap gad nan nouvèl wap yon pakèt bay ki pa bon. Konavis tiye tèl moun. Konavis tiye tèl moun. Tan iske, dezole si m di l konsa men mwen menm mwen lakay mwen, mwen an konfò, mwen gen kòb, mwen gen pil pwodui kap vann an liy, m konnen ke li pa twò, li pa twò etik pou di konsa w gen kòb ou se si se lòt bon men, Mwen gen pwodwi kap viv an liy, tèt mwen frèt, mwen chita chak jou m leve, m benyen byen benyen epi ti video sa yo m prepare yo pou nou trankilman epi mwen pa gen pwoblèm pou di w gen kòb mwen map manke kòb bagay sa yo poukisa paske mwen menm depi avan mwen te gentan prepare m olye m te pèdi tan m sou Netflix olye m te pèdi tan m pou m al nan bar avèk zanmi oubyen al nan club avèk zanmi oubyen soti avèk yon pakèt jèn fanm. Mwen pa fè sa, mwen aprann. E se tout sa ti bagay m aprann yo, se bagay ki fasil li ye. Mwen pa konn pou ki sa yon pakèt moun pa aprann jan de bagay sa yo. Konprann? Kreye kont ou sou Amazon, aprann ki jan pou chèche pwodwi, mete pwodwi an liy, e pa sèl Amazon. Menm dropshipping nan tou, fò w fè atansyon a dropshipping nan, anpil atansyon. Fò w byen konn ki jan l fonksyone, pou fè l menm dropshipping nan tou, kreye paj wèb ou. Mwen gen videyo kote mwen moutre nou ki jan pou nou kreye paj wèb nou. Mwen gen video tou mwen moutre nou kijan poun chèche pwodwi an liy. Fo e jan de bagay sa yo mwen menm mwen gade sou youtube mwen gade yo tou. M aprann yo, m aplike yo epi depi ou fin aplike yo apresa li vin ba w yon rezilta e se rezilta sa la m ap viv jodi an. Se rezilta sa la ki mete m lan yon konfò ke m ap viv jodi an la. Se rezilta sa la ki fè m te ka di w ki fè tèt mwen anpè, mwen stab, sa vle di pa gen ankenn chanjman lan vi m. Kowonaviris pa chanje anyen lan vi m. Tout sa m te konn toujou fè chak jou, e li m toujou ap fè. Sa vle di li pa gen, li pa fè ankenn efè sou mwen. Se sa m te bezwen di nou an tou. Li pa gen ankenn efè sou mwen. Men, lan nouvèl sa ap moute w, yo toujou ap moute, yo toujou ap moute w sa k fè anpil moun k ap mouri, anpil bagay. Men, pa timoun sa yo, Ou pa bezwen fè pati moun sa yo. Pa panse fè pati de moun sa yo. Se sa fè m di w. Gon bò, e pa mechan. Men fò konnen majorite moun sa yo touche a se moun ki pa prepare. Gon gwo pati se fòt yo. Pase preparasyon an, se pa mwen menm. E, se pa mwen menm k ap fè l pou ou. Mwen ka montre w kijan pou w prepare w. Si w pa prepare w, se a fèk gade w. Ou konprann? Men, jan m di nou an, M pa vle nou fè pati de moun sa yo, sa vle di, pandan kowonaviris sa yo, olye pou w ap pèdi tan w sou Netflix, olye pou w ap gad nou Bella oubyen feyton, silvouplè, silvouplè, aprann, aprann e aprann. Pa jous biznis an liy, si biznis pa enterese w, li yon liv ou konnen k ap ka ede w. Vrè bagay k ap ka ede w wi. Ou konprann? Aprann angle si w pa pale espanyòl, aprann espanyòl. Si w pa pale franse, aprann franse. Menm pòtigè si w vle, si w ap viv Brezil. Petèt ou menm k ap gad videyo sa w ap viv Brezil, ou pa menm pale pòtigè menm. Epi pandan kowonaviris lan ou ret lakay ou, ou di ok, w ap ale, w ap gad nobela oubyen ou rete w ap tekste avèk zanmi oubyen lè w lan telefòn la, m gen zanmi ki konn fè sa. Yo lan telefòn nan fè nenpòt inèdtan, dezèdtan lan telefòn. Tandis si w te pran yon liv, ou menm k ap viv Brezil,

Lè w wè yon moun, ou ka di l como estas? Oubyen ou ka di moun nan mi nombre es? Oubyen lè w tande sa, w ap vin ap, w ap konprann sa, se sa moun nan di an. Sa vle di, se sa w te aprann nan inèd tan, nan twa, nan, nan, nan, nan, m te ka di w nan trant minit, se sa li menm ou al vin mete on ap, yon ap, yon, lan ap, y, an, merd, w ap aplike yo. Se sa ou pral vin aplike demen. Dezole. Se menm jan tou mwen menm ki aprann ki jan pou kreye yon kont sou Amazon, kijan pou ou fè biznis an liy, kijan pou chèche pwodui, kijan se sa yo lè m fin aprann yo m aplike yo se sa menm ki fin banm yon rezilta. Sa vle di pandan kowonaviris lan la m gentan di nou kisa pou n fè epi nou gentan pale tou ki moun sa plis touche dezole pou moun sa yo men Se pa mechan m mechan, se fòt yo paske se yo menm yo pat aprann olye pou yo te aprann yo yo tap fè fèt, yo tap fè fèk, yo tap balade men kounya men rezilta kounya. Se sa fè lè m tap pale yon pakèt moun m te konn ap fè videyo sou Facebook, sou YouTube map ba nou yon pakèt konsèy sou al gade lis videyo yon pakèt moun ki pa janm tande m kounya gade sak t rive ok. Sa vle di li pa twò ta. Toujou aprann. Kounya la nou pral pale twazyèm pwen an. Banm gade kisa nou pral fè apre kowonaviris. Sa nou pral fè apre kowonaviris, tout sa ke n aprann yo, nou pral mete yo an aplikasyon. Si w ta aprann espanyòl, komo estas, komo, komo se si, se lòt bò, se ou menm, kounye a ou pral soti nan lari, ou pral aplike. Sa se jis yon egzanp m ba ou, ok? Men, imajine w aprann Pandan konavis sa, ou lan karantèn, ou lakay ou, ou aprann ki jan pou fè biznis Amazon. Menm ke ou pa ta gen kòb kounya pou kòmanse biznis sa pandan konavis sa, men apre, lè ou fin aprann tout sa yo, ou vin jwenn yon travay, se lè sa ou pral mete tout sa ou ta aprann pandan konavis lan an aplikasyon, ou pral ouvè pwòp biznis pa ou, ou pral vin kòmanse fè kòb, epi sa pral vin sèvi ou lan fiti an, epi sa pral pèmèt ou menm kite travay ou, Sa va pèmèt ou vin pran yon libète finansyè. Ou gen yon vin gen yon libète finansyè. Sa vle di, se tout jan de bay sa nan pa pran nan, nou bal meti yon i an aplikasyon apre konavis lan. Apre konavis lan, pa janm bliye. Pa janm bliye konavis lan, fò toujou chanje ou te di. Fò toujou chanje ou di, shit, te gen tel bay ki te rive, Kounya la mwen menm map prepare m pou sa pou si ta gon lòt bagay ankò ki pire ki rive ankò. Sa vle di kowonaviris lan se pa anyen li ye. Ap toujou gen bagay kap rive ki pi mal toujou. Petèt pa nan yon 1 an, petèt pa nan 2 mwa, nan 2 zan, men sa ka vin nan 10 zan, sa ka vin nan 20 an. Sa ka vin nan 15 an, ou pa janm konnen. Se sa k fè m toujou di nou, toujou prepare nou. Mwen menm, pandan kowonaviris lan, sa m ap fè? Jan m di nou an, pa gen anyen ki chanje nan vi m. Se menm bagay mwen te toujou konn fè a. Toujou. Fè ti videyo, jere biznis an liy mwen, epi aprann. Pa egzanp, mwen menm mwen gad Netflix. Ha! Se sa nou pral di nou an? Nou pral di, O, bon w gad Netflix epi w pa vle nou gad Netflix? Premyèman, ou pa menm jan avè m. Konn sa vle di w la? Mwen menm mwen ka pèmèt mwen gad Netflix paske avan m pa t konn fè l. Mwen te konsantre m pou m aprann epi tout sa m aprann yo kounye a m mete yo an aplikasyon epi y ap ban m rezilta. Kounye a m ka pèmèt mwen gad Netflix. Malgre m gad Netflix, mwen pa pèdi tan m nan kenpòt bagay. Mwen gade vide, mwen gade seri tankou m te ka di w dokiman de biznis epi mwen gade yo an angle. Poukisa m gade yo an angle? Pase mwen bezwen amelyore an angle. Mwen bezwen plis manipile anglè a menm jan m manipile kreyòl la, m manipile espanyòl la menm jan m manipile fransè a, mwen bezwen manipile anglè a, konprann anglè a ak san pou san epi ka pale l byen ak san pou san. Sa k fè m di w, m gad Netflix tou epi men mwen kontwole sa m ap gade. Tout sa m gade sou Netflix se bagay ki ka aprann mwen, ki ka sèvi m nan fiti. Pa egzanp, mwen gade yon pak plizyè dokimantè de biznis. Premyeman, lide biznis, m ap aprann plis de biznis. Pa egzanp, w ap gad dokimantè Tony Robin, dokimantè Bill Gates, dokimantè sou Big Data. Em, epi, pandan m ap aprann de biznis lan, mete l an angle, m ap aprann angle an menm tan. Mwen pa di nou konvèti nou tankou yon sòt de wobo, nou se imen, plezi an nou bezwen l. Ou ka soti lan fèt avèk zanmi, ou ka bwè avèk zanmi, men, omwen, pran inèdtan oubyen trant minit nan jou aprann yon bagay. Lè jounen sa fin pase ou di, kèt! Lis sa m gen la, yè mwen ta aprann tout sa. Epi nan ou gentan konnen l ap sèvi w. Jodi an, menm ke 30 minit, 30 minit sèlman, aprann yon bagay. Aprann, ou ka aprann kijan pou w fè videyo sou YouTube tou. Paske fè videyo sou YouTube, li ka sèvi w. Ou konprann? Ou ka ale, imajine ou se yon fanm, ou aprann ki jan pou ou fè edisyon videyo. Epi ou kòmanse fè videyo sou YouTube, ou pale de makiyaj, ou pale de cheve. Lè ou kòmanse pale de cheve, gen yon pakèt moun k ap suiv ou. Demen ou ka kreye, ou ka kreye yon pomad. Demen ou ka jwenn yon konpani ki gen yon pomad, epi li peye ou pou fè piblisite pou li sou chèn YouTube ou an. Oubyen tou li ba w yon komisyon sou chak pwomad ou vann. Imajine w gen 25 mil moun abòne. Se yon bagay ki fasil, si w ap fè videyo chak jou, ou ka gen. Epi, ou met yon pwodui, m te ka di w, yon pwodui ki pale de pwomad. Pase chèn ou li menm se de bagay bote li pale. Ou met yon pwomad a vann. Epi ou jwenn 5 mil moun ki achte li. 5000 moun epi pomad la ap vann 30 dola, 40 dola. Sou sou miltipliye 5000 fwa 40, wè konbyen kòb ou vann de pomad, epi fasil, fasil. Ou konprann? Sa di, se jan de bagay sa ou pral aprann lan, ke ou pral aplike demen. Imajine ou chèn sa mwen menm map fè an, malgre m gen lòt, m gen biznis, lè m kòmanse gen 1000, 2000, 3000, 5000 abòne, Imajine m ekri yon liv. Nan 5000 abòne an tout pap achte l. Men, si m vann yon liv 50 dola pa egzanp epi m jwenn 2000 moun k achte l, miltipliye 2000 fwa 50 pou wè konbyen kòb li ba w. Se konsa w ka fè kòb anliy tou. Vann se pa yon bagay ki mal, depi vrèman sa w ap vann nan se yon bon bagay li ye. Imajine w ap vann yon pwodui pou cheve, li bon vre. Imajine m ekri yon liv, li ka fè moun nan aprann de biznis. Li ka pa, li, li, li ka vrèman bay moun yon, m te ka di ou ede moun lan, se yon bon pwodui li ye. M pa di nou fè menm jan avèk moun k ap vann yon pakèt bagay cheap. Ou konprann? Sa fè m di nou, bon, n ap kite videyo sa a, videyo an long anpil, men m panse ke nan videyo sa m ba nou yon pakèt, yon pakèt enfòmasyon epi. aplike konsèy ke sa m ba nou. Si m fè videyo sa, m pa fè l jous pou plezi, paske m pa fè kòb a videyo, e pa kòb m ap fè a videyo an, m pa fè kòb sou YouTube, m jous, YouTube se jous yon mwayen pou m ka defoule m, pataje tout konesans mwen yo, e pi pou tèt mwen ka anpè tou, pou m konnen tout sa m aprann yo, ki ban m rezilta jodi an, m pataje yo, m ede lòt moun. Ou konprann? Sa vle di, n ap kite videyo sa la, epi pa bliye, si se premye fwa w gad videyo m, abòne sou videyo sa. Abòne w sou, dezole, abòne sou chanèl lan, epi lèse yon kòmantè, epi pa bliye, tekse m sou WhatsApp, si w gen yon kesyon, oubyen si w ta renmen antre lan biznis, kenpòt kesyon, m ap reponn ou. Tchaw!